kòm jèn senatè de la repiblik pou m ta gen pwoblèm paske yo pa mete m chita bò kote prezidan epi lese mwa vou dir Jean Marie Salomon ekoute byen m pa wè ki pwoblèm pou l genyen pou ke l pral chita kot on prezidan e se sa ki pral. M ka konprann ou e nou 2 k gen nan depatman an si lòt la si lòt la chita bò kote l yo te 2 mete yo chita bò kote l yo nèg yo fon erè wi. Non okontrè okontrè il n'a jamais été question. Se espre mesye yo fè bagay la pou fè w fache non pou sa pat mete nou te nou atò chita yon sèl kote. Mwen di w ankò Jean Marie Salomon c'est un jeune sénateur de la République e on ne sait jamais.
Oh, listwa et an mach. Ki kapab. Listwa et an mach. Ha! Listwa et an mach. Men nan, m pa konprann. Kòm dizè Leopold Seda Senghor. Senatè, donk si si pwoblèm nan li pa la, genyen enfòmasyon k fè kwè tou se paske ou pa ta gen kontwòl depatman Sid lan nan kad de nominasyon k ap fèt piske ou pa t vote Lucien Privert e Carlos Lebon non sèlman l se kestyon chanm sena a e li bò kote Jocelyn Privert se sa ki fè ke w ta fè deklarasyon ke w fè la a pou di gen skandal nan kesyon Sena? Lwen de la.
Paske Jean Marie Salomon te toujou konn ap denonse. Ok.
E denonse pa pou denigre kikseswa, men pou ke gen yon chanjman nan peyi a. Lwen de la. E gen lòt ki di tou, nan dènye eleksyon yo, Fritz Calos Lebon pa t ba w men leve, li gen lè te plis bay men leve a Francky, ansyen kòlèg li. Ou menm menm menm, ou santi manda l pral kaba la a? Sanble son tak o tak yonn ap fè kont lòt. Di nou kot bagay verite a ye ou gentan bare lawout la ou wè si w a pyeje li nan sid la e sa m tande. Jean Marie Salomon vini senatè de la repiblik se pa pèsòn moun ki te ba l bakòp men se popilasyon an ki te konprann travay ke l te fè sa vle di ke mes epaulettes je les ai gagnees sur le champ de bataille donk se pa yon faveur.
de kikseswa fè m. Ou pa gen. Sinon popilasyon an, ebyen, li rekonèt travay ke m te fè lè m te komisè di gouvèneman. Men nan, ekoute, mwen de chyen, mwen de pis. Mwen de pis. M pa wè nan ki kontèks pou ke lefèke yo pa t sipòte m nan eleksyon, se sa k pral fè ke m gen pwoblèm avèk yon moun. A, ou pa gen rankin, ou se yon san rankin. Non. Jean Marie Salomon, ankò yon fwa, se. T un jeune intellectuel, c est un jeune Sénateur de la République ki pa gen oken pwoblèm, oken rancœur vizavi de kikseswa. Tou senpleman, m ap fè travay popilasyon an voye m fè a. Ti rat konnen, ti chat konnen. Sa sa vle di, Sénateur? Se t un proverbe haïtien. Non, men konnen l non, rat konnen, chat konnen. Ou di ti rat konnen, ti chat konnen. A malen, malen ènmi.
Pou kisa w ap fè prezidan an pè konsa? Non.
M pa ka fè prezidan pè. Men sepandan. Bon, apre slogan sa yo. Non. Se yon pwovèb ayisyen. Wi, men nan moman w anplwaye l la, li bay dout. Oken dout.
Oken dout.
Ok. Senatè, ou vin la pou ba nou anpil gwo dosye. E ou te pale de yon 31 èm, se sa? Senatè, kiyès li ye? Ki sa l genyen? Ki benefis, ki avantaj li genyen?
Sena Repiblik lan gen 2 gran òdonatè, le Président du Sénat et le Questeur. N ap tann rapò finansye ke yo pral ban nou an e lè sa a n ap konnen kiyès ki 31 èm senatè lan.
Trè byen. Lajan rete byen òdone kòman se pase wa menm mesye le senatè nan prè de 6 milyon epik ou resevwa anba a la a kisa w fè ak kòb ki destine pou w te fè sa w te dwe fè yo? Tout sa pou m fè yo fèt. Machin ki nan men w lan se kòb. Y a le véhicule du Sénat. E premye tranch lan? An se ki a trè a fon ki alowe a acha de véhicule lan. Li poko kont?
Tout sa ki pou te fèt, li fèt. Non.
E mwen menm pèsonèlman, non. Ou pale vit avè nou, senatè. Tout sa ki te fèt, li fèt. Ou konn sa nou ta, pou lè ou vin di nou bagay la pou nou pran san nou, pou nou travay. Paske ou se senatè de la Repiblik, peyi a ap tande ou, se ti kòb moun nan tougounou yo, peye taks, malere nan mache twen yo, y ap kontribye kase poubèt yo, se y ap vann ti bèf, ti kabrit, se sa yo rasanble yo ba ou. Men si yo baw on 2 milyon, konbyen konbyen ou di li ye Guerrier? 2 milyon 500 mil? Si yo lage on premye 2 milyon 500 mil nan menw epi ou di machin Cenac lan bon sòf ak kòb sa ou depozel on kote pou lèl fin kont. Kestyon machin Sena a se pa on bagay ebyen ki se on big deal nan la mezi ou e le Sena le Sena a de veyikil ki disponib. Mwen gen pou fonksyonman Sena a.
Mwayennan koute, lè yon senatè de la Repiblik, pa egzanp, ap deplase, pa egzanp, ebyen, li gen dwa a flòt li. Mennan, fon ke yo ba ou pou achte veyikil lan, menm lè ou gen veyikil ou, men sepandan, ou ka toujou genyen yon veyikil ki an bakòp. Donk sa vle di se pa yon kesyon. Sa son sipozisyon wap fè.
Nap pale de ou menm pèsonèlman. Mwen menm pèsonèlman.
Kòm senatè angaje ki pran de gran dosye. Ou konn se skandal ou pral eklate nou menm nou tou fon klinòt sou ou epi pou nou rive sou lòt yo. Mwen reponn kesyon w lan.
Mwen di w konsa ke fon ki alwe a acha de veyikil lan ebyen nou menm nou fè sa pou nou te fè. Ou pa esplike non. Ou pa dan anyen. Non. Nou pa gen eksplikasyon. E avèl ou achte machin ou vini la? Non. Kote kob sa? Pandan map vini la a, m pa vini avèk machin sena. Ok.
Paske.
M twouve mezanmi yon senatè de la repiblik deplasman l se yon bagay ki strikteman koute konfidansyèl yon moun pa bezwen konnen nan ki machin ke m vini dayè m pa woule yon sèl machin Jean Marie Salomon gen machin pa l deja avan ke l te senatè de la repiblik donk m woule nan machin ke m vle se sa k fè mwen di w Avan ou pa t gen pa t machin ou menm ou pa t menm bezwen pran non ekoute si m ta rive senatè de la repiblik mezanmi m pa kwè se yon moun ki gen pwoblèm veyikil paske an kanpay. Konbyen machin ki pou gen lan flòt yon kandida? Donk mwen di w ankò, se pa la a nivo deba a. Poukisa yon senatè nan tranp ou gen dwa ap kache, ap plede metamòfoze de tanzantan nan yon machin diferan? Jèn ti gason w ye, ou pa, ou pa tiye moun. Nou pa kache, ekskize wi, nou pa metamòfoze. Men sepandan, m panse ke senatè lan li lib, w a e byen, pou l deplase jan ke li vle. An, ou la w ap pale de liks, w ap jwi liks ou. Non, pa kestyon de luxe. Non, mon Dieu. Bon, se son bagay ki strictement personnel. Non, pou kisa w plede chanje. Ki konnen, pa ekzanp. Pou kisa w plede chanje machin konsa? Non. Ou vin nan youn, wal nan lòt, ou gen lòt kap tann ou.
Se ta di, m fè de deplasman. Men se yon bagay ki strictement prive, parce que yon Sénateur de la République, en matière de sécurité, se yon moun ki dwe pran des mesures de sé, de sécurité. Ou sot nan fanmi luxe, eh, Sénatè? Ou leve nan luxe? J'espère que vous avez fait l'histoire. En parlant en parlant de Salomon donk si vous avez fait l'histoire w ap konprann orijin wa ebyen Senatè Salomon. Ou nan ti gwoup moun ki gen peyi a nan men yo nèt nèt la? Yo di yon ti yon ti ponyen moun. Pa wè yon nèg ki rete li di li ap montre m tèl gen m sezi wi lè li rete bò lanmè a li di m bon depi pou ou wè komisarya ou desann pase rive bay ale nèt bon menm Kiba pou misye pase lanmè a pou li tou. Ou pa nan ou pa nan moun paran ki te bay zòb ou. Je suis un illustre descendant de Lysius Salomon. Si vous avez fait l'histoire, wap konprann sa m vle di w. Non, prezidan rich, prezidan ki te rich, ki gen anpil kòb.
Vous avez fait l'histoire. Ok, m pa retni tout bagay, se lòt bagay nèg yo pou konn kenbe. Mwen bay Salomon an, nèg ta konn tout istwa Salomon. Sa w konn de Salomon an, sa w kenbe. Elysée Salomon Sam Map konte senatè Ann kontinye Depite Depite sa w kenbe bon depite ale avè nou Depite Sassine sa w kenbe ou menm pase istwa echape nou tèlman gen bagay kap pase nan peyi sa w kenbe de istwa Salomon Bon mwen menm m pat vin la pou m te fè yon ti kou di istwa ou konnen se kri grangou a mwen vin bay men nap rive sou sa aprè Senatè mande nou Nou tout bliye listwa nou men senatè tout nèg echape pale n de Salomon tikras non Dwa papa w.

Trè byen, de la boujwazi nwa. Mennan, ee.
Alò ou vle fè de paj istwa sa yon pèpetyèl rekòmansman? Jodi an, sa pou w konprann, boujwazi an, se pa an fonksyon de kantite kòb ke w genyen. Ok.
Men se an fonksyon de etadam ou, de kilti w, de fason ke w konsevwa vi an e sosyete an. Ok.
E Salomon etait un homme. pwob, onèt. Sof ke gen sèten istoryen ki di misye te rankinye. Aah!
Donk, an kèlke sòt, vwasi lòm. Hum! Ki sa w kenbe de misye ou menm? La pwobite.
Ok. Lonètete. Men je ne suis pas rancunier.
La luxure. Non. Ou pa kenbe sa? Eh. Tande non, Senatè.